Bonjou bonswa zanmi abòne m yo pa bliye nou sou tout afè promo medya paw la pa bliye tou nou nan yon nouvèl ane la se yon ane poun di tèt nou sim te konn fè yon bagay ki pa bon mwen gen yon obligasyon poum tou voyel ale avèk ane 2024 la se yon ane tou dyaspora bezwen rantre lakay li nostalji fin anpare yo yo bezwen vin konstwi lakay yo mezanmi leta peyim dirijanm yo. Otorite m yo. Otorite lakay mwen yo. An n fè yon ti kout je gade moun Solino yo. An n fè yon ti kout je gade moun Nazon yo. Moun sa yo ki genyen kèk tan depi yo kite lakay yo, kote ke y ap mache, yo pa gen oken kote pou yo ale. Moun sa yo k ap mache monte desann ki pa gen oken direksyon. An n fè yon ti kout je gade moun sa yo. Ane 2024 la, nou konnen ki te yon ane ki te ekstrèmeman difisil. Se te yon ane peripesi. Se vre nou pase anpil ane konsa. Se vre nou pase ane kote ke yo masakre prezidan nou andedan lakay li, men ane 2024 la, se yon ane kote ke tout kat kwen peyi a gangsterize. Ane 2025 lan, Ann di tèt nou n ap kite tout vye mès, ann di tèt nou n ap kite trèt. Paske, Jisten Lerison se sa l te ekri kite pou nou nan Im Nasyonal la. Ane ka toujou pase. Dèzedèzane ka toujou pase, nou toujou rete menm jan, nou pa janm chanje. Paske pa bliye, se pa ane a k ap chanje nou, se nou menm k ap chanje tèt nou. Se nou menm ki pou konvèti tèt nou n an yon lòt nasyon kote ke tout lòt nasyon ap bat bravo pou nou. Se pa tan an, se pa ane a k ap chanje nou. Rien n'est plus ingrat que le temps, lap kouri avèk nou sanl pa menm bezwen konnen ki kote lap lage nou. Se nou menm ki pou gen yon direksyon. Pou nou konvèti tèt nou nan yon lòt nasyon, an yon lòt nasyon pou tout lòt nasyon ap bat bravo pou nou. Paske pa bliye sa kap fèt la, se nou menm kap fèl, pa gen etranje nan mitan nou. Se nou menm, se menm ras, menm ras la kap fè sa kap fèt la. Nou pa nan gè avèk oken lòt nasyon. Nou pa nan gè avèk oken lòt pèp. Se nou menm k ap fè gè antre nou. Enben, jounen jodi a nou ka di tèt nou, n ap konvèti tèt nou nan yon lòt nasyon, n ap fè lapè avèk pwòp tèt nou. Paske sa k ap fèt la, se nou menm k ap fè l. Oken lòt nasyon. Oken lòt nasyon pap vin pap vin mete yon chanjman nan mitan nou vre. Se nou menm. Sa kap fèt la se nou kap fè l. Se menm jan an tou, se nou menm ki pou di ase. Se nou menm ki pou fè lapè avèk pwòp tèt nou. Mèsi.
Pou medya an antan ke medya k ap sèvi popilasyon an, mwen menm m oblije salye w paske etandone ke m ta vin Solino, bandi mete nou deyò, bandi, gang Viv Ansanm mete nou deyò, Solino, gang Viv Ansanm mete nou deyò, kounye a nou epapiye, nou nan abri, nou nan abri, nou epapiye, yo pran tout katye a nèt. pou yo fè byen byennèt sosyal pa yo. Pandansetan, gen moun k ap travay depi lontan pou l konstwi kay pou l rete. Gen moun anndan Solino e pote l pote pou l konstwi yon ti kote pou l rete. Men, nèg Viv Ansanm mete nou deyò, n ap di yo mèsi. Mèsi Kempès, mèsi Jimmy Cherize, vòlè, ou pa p ka achte nou e vòlè w ye, ansyen polisye e vòlè w ye. Tout moun Solino Kenbe fèm rezon an paske nou toujou ap viv men nou pap viv nou pap viv ansanm non nap viv youn ak lòt nou pap viv ansanm mèsi Jimmy Cerizé se kou sa w mete nou alyas babekyou gang twèt moun mèsi tout nèg viv ansanm yo moun solino moun solino toujou kenbe kè nou pap lage nap toujou ret moun solino respè pou ou medya. Komite, komite a, si komite a yon kote l ap separe yon bagay, si w ap separe bagay la byen, ou anndan komite a, w ap separe bagay la byen, anndan kote w ap sèvi a, anvan, fò w separe li, lè w fin separe anndan, si w pral bay yon lòt kote, si w pral bay yon lòt, si w pral bay yon lòt kote, si w pral bay yon lòt kote, lè w fin bay anndan, w al bay lòt kote a, men, y ap chwazi moun pou yo bay kat la, e chwazi y ap chwazi moun pou yo bay kat la, e lè moun nan rive la, li jwenn yon moun ki ba l yon kat. Lè li wè lavi moun kalm, e lè yo bay komite kay la, yo bay, yo di wi e pou ti granmoun, pa gen ankenn ti granmoun, lè yo vin ap bay la, yo di e ti granmoun y ap bay yo, yo pa bay yon ti granmoun yo. E yo pa pase pa prezidan komite kan an pou yo kapab separe kat la? Komite a yo se grimas yo fè, se nan men yo soti, e nan men kat la soti. Yo menm yo bay moun yo vle. Yo bay moun yo vle. Yo pa bay, yo di e ti granmoun manti. E pa pa ti granmoun. Yo bay, yo bay nenpòt, tout, tout moun yo bay kat, yo jwenn yo bay kat la. Men yo pran kat la, y'al avè'l, yo bay lòt moun kat la. Nan ka sa a ou menm, sa w'ap fè ou menm, ou ta soti kote? M ta soti ou pa ka kon, kounye a, kote nou ye a nou menm, nou antre yon chanjman. Si moun yo, si se leve y'ap leve nou. Nou pa gen kay, kay nou boule. Se nan, anba la n'ap dirije, nou pa, n'ap mal dòmi. Si se leve y'ap leve, pou yo fon, pou yo fon bagay pou nou, pou nou leve. Ki kote nou te rete ou te rete ou menm? Ou konnen kote kraze anpil la nan kote kraze nan solino a nou pa gen kay ditou la zòn nan kraze nèt li pa gen kay tout kay boule e la nou soti men si nou moute nan kant boudon men m pa di w yo pa sèvi nou yo voye manje yo konn bay manje yo konn bay manje men e pa tout moun ki manje manje yo ap bay la e pa tout moun ki manje manje yo ap bay la men lè manje a mal kwit yo te kòmanse bay yo pa bay ankò kounya. Nou menm, lè nou jwenn yon ti kòb, nou mete manje nan kote n ap sèvi a, men lè nou pa gen, poukisa yo pa ban nou pa gen anyen? E komite a, komite yo fè, komite yo se jèn moun yo ye, yo fè sa yo vle, yo pa bay moun, yo bay moun pa yo y ap chwazi pou yo bay. Donk kisa pou nou fè nou menm? Sa m vin fè se Terèz, alò yo te envite m vin la pou ti granmoun. Mwen menm, mwen se yon manman ki gen 4. pitit. Mari m gen 15 an depi l mouri, m redi m fè yon vye kay pou m rete a tout ti biznis mwen, pou m peye lekòl pitit mwen. Yo mete m deyò jan w wè m soti a se moun ki fè m kado sak sou mwen an avèk 3 timoun yo kenbe nan men m. Lè m ale pou m al pran 2 grenn bagay, yo fè m konnen depi m rantre nan zòn nan, yon sèl bagay ki rezève pou mwen se kawotchou, y ap boule m. Jan w wè m nan se konsa m sòti. Nan ki zòn?
Nan ki zòn? Jerizalèm 7. Sa vle di m pa gen kote pou m dòmi, se imilyasyon m ap mache pran devan pòt kay moun pou m dòmi avèk 3 timoun e nou konn jan sa ye. E nou konn kòman lè ou fanm ap redi pou fè edikasyon pitit san papa nan Pòtoprens nan peyi Dayiti kòman sa di. Mwen menm m ta renmen pou leta ayisyen si yo pa ka men menm andeyò m pa ka ale m pa gen wout pou m pase pou m al lakay mwen. M ta renmen jwenn yon kote pou m rete. E m pa renmen moun ban mwen non m ta plis renmen peche pwason an. E si yo ka fè m jwenn yon dyòb pou m kapab kontinye pou m peye lekòl pitit mwen yo, mwen t ap byen kontan paske m pa gen kote pou m rete, m pa gen anyen nan men m, mwen pèdi tout kòmès mwen, depi bò katedral mwen kòmanse pèdi biznis mwen, se liv ak soulye m te konn viv, mwen lage avèk de men m avèk twa timoun yo lan men m, e m pa renmen mande e m pa pral mande moun paske kretyen pa fèt pou mande. Paske Bondye kreye m a de ponyèt mwen, de pye m, li ban m twa, kat pitit pou m okipe, se pou m jwenn yon travay pou m fè, se pou m jwenn kote pou m rete avè yo, paske m pa ka dòmi devan pòt pa moun ankò. Ki kote ou sòti, nan ki vil pwovens? Mwen menm mwen sòti Kanperen. Mwen se moun Kanperen. Men, ou, sa fè w pa retounen nan zòn? Mwen pa gen wout pou m pase pou m ale. Elèvfini m pa gen anyen nan men m. Poum rive poum al viv avèk 3 timoun avèk 4 timoun nan menm.
Kisa w bezwen menm? Mande leta. Sa m bezwen, se swa pou leta ayisyen, swa poum retounen lakay mwen poum ka rekipere kay mwen, menm la yo pa kite anyen pou mwen menm se grenn blòk yo lèm rive ma chache yon moso tapi m bare poum rete oubyen pou yo banm yon travay poum toujou kontinye travay poum fè edikasyon pitit mwen yo paskem kwè nan edikasyon. Kanperen ou ta vle al rekipere kay ou oubyen Jerizalèm? Jerizalèm ta renmen al rekipere kay mwen paske se la m gen. Paske kounye a la pou m al viv kanperen, papa m mouri, manman m mouri, kisa m pral fè si m pa gen anyen nan men m? Lè m rive, kòman m pral viv avèk twa timoun nan men m? Komite, komite a, si komite a yon kote l ap separe yon bagay, swa l separe bagay la byen, ou anndan komite a, wap separe bagay la byen, Anndan kote wap sèvi a, anvan fò w separe li, lè w fin separe anndan si w pral bay yon lòt kote, si w pral bay yon lòt, si w pral bay yon lòt kote, si w pral bay yon lòt kote, lè w fin bay anndan an wal bay lòt kote a, men yap chwazi moun pou yo bay kat la, e chwazi yap chwazi moun pou yo bay kat la, e lè moun nan rive la li jwenn yon moun ki bal yon kat, lèl rive la li jwenn yon moun kal, e lè yo bay komite kal la, yo bay, yo di w e pou ti granmoun, pa gen ankenn ti granmoun, lè yo vin aba la yo di w e ti granmoun yap bay yo, Yo pa bay an ti granmoun yo. E yo pa pase pa prezidan komite kan an pou yo kapab separe kat la? Komite a yo se grimas yo fè, se nan men yo soti. E nan men kat la soti. Yo menm yo bay moun yo vle. Yo bay moun yo vle. Yo pa bay, yo di e ti granmoun manti. E pa pa ti granmoun yo. Yo bay, yo bay nenpòt, tout, tout moun yo bay kat, yo jwenn yo bay kat la. Men yo pran kat la y al avè l yo bay lòt moun kat la. Nan ka sa a ou menm, sa w ap fè? M ta soti, m ta soti, m pa ka kounye a. Kote nou ye a nou menm nou andan yon channman si wè nou si se leve yap leve nou nou pa gen kay kay nou boule se nan anba la nap drive nou pa nap mal dòmi si se leve yap leve pou yo pou yo fon bagay pou nou pou nou leve. Ki kote nou te rete ou te rete ou menm? An an ou konnen kote kote kraze anpil la nan kote kraze nan solino a nou pa gen kay ditou la zòn nan kraze nèt li pa gen kay tout kay boule. E la nou soti. Men si nou moute nan kòl boudon. Men m pa di w yo pa sèvi nou. Yo voye manje, yo konn bay manje. Yo konn bay manje. Men e pa tout moun ki manje manje yo ap bay la. E pa tout moun manje manje yo ap bay la. Men lè manje a mal kwit. Yo te kòmanse bay, yo pa bay ankò. Kounye a, nou menm, lè nou jwenn yon ti kòb, nou mete manje nan kote n ap sèvi a. Men lè nou pa gen pou ki sa yo pa yo pa ban nou pa gen anyen. E komite a, komite yo fè, komite yo se jèn moun yo ye. Yo fè sa yo vle. Yo pa bay moun, yo bay moun pa yo yap chwazi pou yo bay. Donk kisa pou nou fè nou menm?